Peace be with you La pè ak kè poze Jezi Kris la avèk nou tout e nou chak. Jodi a zanmi m yo, frè m ak sè m yo yon lòt fwa ankò, nou pral prezante w videyo pa w la ke w toujou renmen gade a. Men nan videyo jodi a nou pral pale de jalouzi. Nou tout nou konnen ke jalouzi li se youn nan 7 peche kapito yo. Men avan nou kòmanse, nou ta renmen mande w pou kapab pataje videyo nou yo, abòne avèk chanèl YouTube nou an epi kite yon kòmantè. Men pale de jalouzi, nou pral wè l nan 4 fasèt. Premye fasèt la se kisa jalouzi ye, dezyèm nan se kijan jalouzi kapab antre nan kè nou, Twazyèm aspect la se kòman ou kapab evite jalouzi nan kè w e katriyèm nan se ki dega jalouzi kapab fè nan lavi yon moun kit ou se kretyen kit ou pa te kretyen kit ou kwè nan Bondye kit ou pa kwè nan Bondye depi jalouzi antre nan kè w li kapab detwi w konplètman se tout sa yo ke nou pral devlope ansanm avèk ou men an atandan nap mande ou menm sèl fason ke ou kapab ankouraje travay nou an se abòne avèk chanèl la. Epi pataje video nou kite yon komantè. Jalouzi kisa sa vle di. Kisa jalouzi a ye jalouzi li se yon souzestim de swa yon moun ki souzestime tèt li se lè ke ou pa kwè nan sa nou rele nan efò se lè ke ou pa kwè nan siksè se moun ki kwè ke echèk yo li depann de lòt la Echèk yo, yo pa pran responsabilite yo men pito yo toujou bezwen yon moun pou bay pote chay la. E se la ke nou pral vin jwenn mo anvye a. Lè yon moun anvye de yon moun, se lè ke li gen yon jalouzi e jalouzi sa li vin travay li nan kè l, li vin anvye lòt la, li vin rayi lòt la pou sa ke lòt la posede, li vin rayi lòt la pou efò ke l te fè, pou fwi travay li ke l te redi fè. Se la ke moun nan li vin anvi w. E jalouzi a nou jwenn li nan plizyè kouch nan sosyete nou an, nan travay gen jalouzi, nan mache kote y ap vann nan gen jalouzi, e menm anndan fanmi yo ou konn jwenn gen divizyon familyal, frè rayi frè, sè rayi frè, kouzen rayi kouzen, yon youn rayi lòt, youn pa vle viv avèk lòt, se akoz de jalouzi. Se pase ke youn yo kwè ke Si mwen pa reyisi, se fòt entèl, paske entèl li menm li reyisi, si m pa reyisi se paske entèl pran plas mwen nan lavi a. Non se pa sa ditou. Jalouzi a, li kapab rann ou vin mechan, e jalouzi a l kapab rann ou tou vin toksik. Yon moun ki toksik, se yon moun ki envivab, se yon moun ki pa kapab viv bò kote moun. E ou kapab jwenn tou moun nan, nan li nan menm enstitisyon l ap travay ansanm avèk ou, Chak maten l ap salye w, pandansetan li jalou de ou menm. Lefèke li tande sèlman yo pral ba w yon pwomosyon, li gentan jalou de ou menm. E ou jwenn tou nan mache a, konn gen machann ki jalou de lòt machann nan. Lefèke plis moun achte nan men machann sa yo pa achte nan men l, li anvye machann nan, li vle lamò pou li, se paske jalouzi a gentan antre nan kè l, kè moun sa li vin anfle, kè l vin gonfle, li pa gen plas pou renmen ankò. E depi nan kè nou pa gen plas pou renmen, depi nan kè nou pa gen plas pou Bondye abite, se vye bagay ki pral vin abite sèlman nan kè nou. Kounye a se kijan jalouzi ka antre nan kè nou. Pou jalouzi antre nan kè yon moun, se yon bagay ki fasil frè m ak sè m, se yon bagay ki senp. Depi ke ou kòmanse gen panse negativ de lòt la, depi w kòmanse ap panse negativ de kòman ke lòt la lap grandi, de kòman ke lòt la lap reyisi nan lavi l, la se jalouzi ki kòmanse abite nan kè w, e depi jalouzi a li kòmanse abite nan kè w, li pral vin rann ou mechan. Tankou si nou gade nan labib, nou pral wè Kayen avèk Abèl. Kayen te touye Abèl, se parapò avèk jalouzi, Paske li wè Abèl te ofri Bondye tout bon fwi yo, tout sa ki pozitif, tout sa ki pi bon l te ofri yo bay Bondye, e li wè Bondye te toujou rete nan amoni, nan relasyon avèk frè a, e nou wè li touye frè a. Si nou gade ankò, nou pral, nou pral wè nan istwa, nan Lik chapit 16, nou pral wè nan istwa Laza avèk nonm rich la. Laza te gen dimil rezon pou l te kapab anvye nonm rich lan, Paske Laza t ap viv nan mizè, m Laza t ap viv nan povrete pandansetan li chita devan kay yon moun ki ap byen viv, jan nou renmen di nan bon kreyòl yon moun k ap byen pase. Li te ka poze tèt li kesyon, li te ka di, Poukisa se mesye sa a, moun sa a l ap byen viv e mwen menm mwen nan mizè? Men non! Men pito Laza, li te kwè nan Bondye, li te kwè nan renmen, li te kite kè li abite avèk renmen. Kòman ou kapab evite jalouzi antre nan kè ou? Meyè fason pou yon moun kapab evite jalouzi antre nan kè li, se kwè nan tèt ou. Meyè fason pou kapab evite jalouzi antre nan lavi ou, se rete pozitif, se rete etidye, aprann sa ke w ap fè a, travay epi siksè a l ap vini. Menm jan frè w la li fè siksè pozitif san ke li pa fè anyen mal la, ou menm tou Ou kapab fè l. Ou kapab reyisi tou nan pozitivite san ke ou pa fè anyen ki mal, san ke ou pa jalou frè w la, san ke ou pa anvye lòt la ki bò kote w la. Ki dega jalouzi kapab fè nan lavi nou? Frè m ak sè m yo, jalouzi kapab fè gwo dega nan lavi nou. Jalouzi kapab fè w antre nan prizon pa janm sòti. Jalouzi kapab vin fè w tounen yon gwo kriminèl. Jalouzi kapab vin fè moun pa vle ret bò kote w. E lè ke jalouzi a li vin abite nan kè w, lè ke tout moun vin wè ke ou se yon moun ki jalou pou nenpòt ti krik ti krak, tout moun pral vin oblije rete lwen w paske depi ke ou jalou, ou vin yon moun danje. Tout moun pral oblije pè w. Frè m ak sè m yo, se la ke nou mete yon fen avèk dyalòg nou pou jodi a. Deja mwen di w mèsi pase ke ou pral pataje video, mèsi paske ou pral abòne avèk chanèl youtube la Fritz Anacreon jan w wè l ekri a abòne avèk chanèl la se pi meyè fason ke ou kapab ankouraje travay la e ou kapab li ou kapab ede nou avanse pou pi devan mwen di w mèsi deja m swete w pase yon bon tan karèm rete nan renmen youn avèk lòt nan Jezi Kris.